ki t ap viv sou yon katye kote li te arive pèdi manman l, tousuit apre li te arive pèdi papa l. Yana te oblije al viv avèk yon kouzin li rele Jeya. Mwen anfòm wi kouz, e ou menm? Depi yè m pa wè w pase lòt bò a non, m kite manje poum konnen w pa gen lòt kote pou manje. Kote w ye menm? Ou konnen kouz m te lakay la, m tap reflechi ak yon desizyon m pran. Ho, ki desizyon l ye la? Lage l nan menm non kouz. M deside kite zòn nan, ou konnen, manman m mouri, papa m mouri.

Bon mwen chè m pa wonm menm non. Mwen la bee, mwen rete lakay la ou konnen m pa soti. Gran moun yo ap ba w pwoblèm. Ou konnen, yo pa vle nan mache bagay sa yo. Yo pa renmen sa ditou. E sa k regle menm? Anyen menm, mwen rete.
Kòman ou ye cheri? A m anfòm.
Fè m ap fè bon ti gason. M se sa mwen.
Ou konnen. An pale cheri, m bezwen ti kòb wi. Men pway travay bby ou konnen se travay ou travay pou gen kob. Ah ou konnen m paka travay chérie. Sa fè w paka travay rete konsa ou chita pou lajan vin jwenn ou. Solèy la twò cho menn.
Ah ebyn solèy la cho degaje w cho pa cho eske lajan lò nan men w pa wè y bèl ebyn fò w fè fò w fye fò y travay. Soleil la cho sevre men lè wap gen lajan nan men w wap pran plezi w ap wè bèl tou. Bon map eseye fè sa pou mwen paske bezwen kòb anpil nan moman an la gen selibè m anvi achte m bon kapab fò mwen mèt fon ti travay pou mwen. An wi la enpòtan paske m wè anba la tout jèn gason ap travay men nan sa ou menm chak jou ou bezwen lajan ou bezwen lajan ou pa janm travay. Bon yo konn pran ti kòb mwen yo pa pran ankò m oblije travay kounya. Enben sa yo bon wi. Ti ria tout ap ri se gran moun kap baw se moun kap baw fò yon jou fò leve defi a pou travay. Fò leve defi a cheri pou fè travay fè lajan e a toutan pou moun kap baw non. Bon
wè pandan w di sa w bon yon bon ide la pita pita bay koton one yon patnè an bay fèy bonbon an 2 jou travay ou te ka fè ti kòb la cheri sa w panse. Wi sa ap enpòtan wi paske mwen menm ki bon bezwen ti kòb. Ebyen ok.

Waw, gade yon fanm kwa zave mesye, ti kap, waw fanm lan bel, fanm lan gen pil mwa yo, fanm al di mamou sa e, fanm mou fekot mamou mi di l la. Ban m rele Mamoun mwen. Sa k fèt? Ko e la? An, men ok, m ap tann ou anba ti pye bwa kote l konn pran van men. Ya, pase m bezwen w ijan menm. Pa gen cho non. Ya.
Sa misye gen vi dim la menm. Fèm soti lakay mwen vini jis la men. Sa gen pwoblèm lajan deja. Kitel pa di mwen bon koze pou ou.

Seye la manman. Avan m la m boze. Depi ou vin la m konnen e zen ou vin pote. An nou renmen zen nou menm nan kanton sa. E sa w konnen ankò manman. E m ap tann ou ban m zen an non kè m cho wi. E kòman w ye? Sa fè yon mwa depi lòt jou m wè pou w te la. Kote zen w yo? Pou y al la? Heyy! Wè pou kisa ou vin mandem? M pa te di w se zen ou vin mennen la vre. Mwen wè w a Jeya. Kote sa w pa konprann la? Fi ladann tou. Ou pa yon ti fi mesye. Oh!
Pou dat m zanmi ansanm ak ou, m pa t janm konnen nan bagay sa. Depi kilè? Kote w aprann li? Kote w t ak ide sa?

M pat konnen w te konsa. Ou pa tap janm konnen non epon lèm di w sa epa m di w sa jodi a. Hey Se fou wi m prese gason ta dwe renmen. Kòman sèl fi a.
Gason pa nan kèm sèlman tou boss.
Jay m pat konnen w te konsa non genlè zanmi an pral gate paske m pap asepte w ake mòd ide sa menm ditou. Li pral gate nou pap zanmi kounya nap vin fanm ak nèg sa. Kisa?
Sa sa.

Repante vou! Kom wayom Bondye a gen pou li etabli, jan ke labib te di sa, frem ak sem yo, Ay kom wap pran levanjil la non menm, wap pran levanjil pou yon frè. Enben pa gen pwoblem. Se sel bondye ki konnen. Ki pran li rezève pou ou frèm. Paske twò ta bare. Eskize m wi paske m deranje w sou. Ti moun yo kap mache ye fè Peche pawòl Bondye a M pa konn si w gen Bondye nan lavi w deja Tale!
Nèg sa ou menm ou pa byen nan tèt? Sa fè plizyè jou depi m ap pase la Men w ap plede fè moun pale la Se pou sa w kanpe m nan solèy cho sa la? Oh m jis vle ou sove lavi w Paske n ap viv nan dènye tan Kiyès ou yo vle m sove lavi m nan? Pale m de ou menm non? Yo pa anyen, se Granmèt la ki voye plis moun ki kapab franchman. Talè, ban m di w yon pawòl. Moun ou deyò pou fouye ou byen lè pase w yon pawòl sanble avèk yon moun k ap bay levanjil tout, ou met ti tenis nan pye w, se chemiz ki te dwe sou ou, pantalon twal, kounye a w vin defouye moun, ou vin kenbe m nan wouti. Sa w wè nan li pa gen anyen nan li. Se pa sa k sou mwen ou enterese w, men se sa m ap bay la.

Ou bezwen konn pou kis kiyès li ye? M bezwen wè nèg yo. Sa pou fè ak sa?
M pa bezwen pou si son fi oubyen yon gason pou m ka aksepte l nan lavi m an. Pou dènye jou w ap konn si se yon fi oubyen yon gason. Mesye!
Ou wè si m pa respekte m wi. M vle m dò ak kalòt la. Ou pa konn kiyès ou kanpe sou wout mwen la pou vin fè m boule solèy sa la.
Bondye m nan ta va remèt ou. Ki Bondye? Bondye ke m ap sèvi a t ap remèt ou kalòt. Mesye! Fè m Wap tande si se grangou grangou nan peyi dayiti avek sechrès sa Al chèche bagay pou manje mesye. Sa kem mandew ou mande pou Bondye rantre nan laviw pou ka pou ka chanje pou ka repete pawòl sa. Atchon si yo pat di nèg sa te granmoun tap di yon bagay An fèm fout kanpem sou ou Tom ankò tande mawozo. Mwen byen kontan ou konnen l granmoun. Tande yap pale de. Bondye bezwen yon moun tankou w wi. E li gen yon plan pou ou tou wi madam.
Sa k fè yon touche.